Mwen menm nou avèk mwen an menm nou renmen ansanm. Ti gason sa nou gen nou renmen. Mwen menm ka di nou fiyanse. Misye di la prantre Ayiti, an ti la vin regle bagay maryaj, mwen menm ansanm avèl. Misye di li rantre sendomeng pou la regle bagay an ti se sendomeng nou pral marye. And then. Misye ale sendomeng la al fiyanse. Misye al fiyanse. M pat janm panse si misye te nan eta de chyen sa. Kom si si chyen an te nan nivo sa. Si chyen an te elve nan eta sa. M renmen mivi ou fè sa Sébastien. M renmen mivi Sébastien pou bèl pwojè nou gen ansanm. Wap m te di paran m pa pran rezo sosyo a. Men m paka pa pran rezo a. Pou w koule aksyon sa w fè a, fòk tout moun konnen ki sa w ye. Fòk tout moun konnen w pa bon, ou son chyen. Sonje w gen de pitit fi. Si se mache w ap mache drive pitit fi moun, ou konnen w gen de pitit fi. W ap pran pòz bagay ou gen pitit fi, ou gen bagay ou pa fè. Men ou pi mal ke chyen. Ou pi mal ke chyen. Ou al fiyanse. Ou menm ki fè aksyon sa. Metem chita tann ou. Di m wap vini. Pa janm wè ou. Ou bloke m toupatou. Ou bloke fanmi m toupatou. Se la kòm si si m lage video sa o mwen moun ap konnen ki moun ki jan de moun ou ye, ki jan de chyon ou ye, ki kote ou manje ou pa manje a moun ou manje a tè. Ou menm ki fèm sa. Mwen mwen te di konsa menm ne pot problem mi gen. Rezo pa bezon konnen. Men sa fò moun konnen. Fò moun konnen ki jante chien Sébastien ye. Men Sébastien. Wa l fiyanse. Depi mwen mwen chita ap tann ou. Mwen chita ap tann ou tankou ti sina. Mwen chita ap tann ou. Sa wap di m ye la? Mwen renmen w Yvi, ou fè aksyon sa. Fanm okap, ou rantre nan okap, ou rantre nan fanmi m, ou vin fè aksyon sa. Sa pa p rete konsa, e sa pa p fini konsa.
Eske nou tande medam? Eske nou tande? M ta swete nou pran nòt de tout sa demwazèl la sot eksplike la. Yon fason pou m di nou, se pa tout pwomès yon gason fè nou pou nou kwè ladan l. Sitou dyaspora kounye a yo. Nou tande ki pwomès li te fè demwazèl la? Ke l ap vini Sendomeng pou yo marye. Poutan, jenòm nan te gentan gen mennaj li. Rantre l rantre Sendomeng, li fiyanse avè l. Pandan se tan lòt la te rete ap tann li, selon deklarasyon demwazèl la fè. Se yon fason pou m di nou, nou menm jèn medam yo, sitou anpil nan medam k ap viv Sendomeng yo, pa okipe pyèj dyaspora k ap fè nou bèl pwomès, k ap ban nou bèl pawòl, fè nou kwè ke y ap antre pou yo marye ansanm avèk nou oubyen pou yo fiyanse ansanm avèk nou, poutan yo gen madanm yo swa Ozetazini oubyen Kanada oubyen. Whatever kote kote yap viv la, yo gentan gon vi deja. Ou menm yo jis bezwen w pou yon pas tan, men moun yap marye a yo gentan wè l deja, yo gentan genyen l deja. Antouka nou menm medam, trè prudan, se pa tout pawòl yon gason di w pou kwè, e se pa tout pwomès yon nèg di w tou pou kouri kwè ladan l. Avan nou antre vi nou, avan nou pran nan yon pawòl yon nèg ban nou, Chache enfòmasyon, konnen èske l pa t gen madanm deja, oubyen èske l pa t fiyanse deja, oubyen èske sa l ap di yo, èske lè ou fè rechèch ou wè se yon moun vrèman ki selibatè. Paske anpil lade yo se jis pwofite, yo bezwen pwofite w, men yo pa bezwen w. Se te jis yon ti konsèy, se te zanmi pa ou PC Production. Ret branche pou yon lòt videyo.